Ok guys, byenvini ankò yn fwa sou chanèl lan Nou deja konnen Nou pa mte fritz love, fritz love, fritz love, fritz love Nou an pa chanje Ok, mwen te jwenn yon request video spesyal te gen yon moun sou mwen jwenn ak pakèt moun sou youtube lan de twa moun ki te vle pou m fè yon videyo kòman lavi an ye nan kanada sa depan de ki kote wap viv nan kanada èske apateman yo chè lè w fenk vini kanada kisa w ta dwe konnen kisa w ta sipoze fè eksetera ok nou pral kòmanse mèsi avèk ou menm ki pral like ki pral abòne ki pral chè videyo sa. M pral kite yon pakèt bèl bagay pou nou. M ap gade mont mwen paske lè m prèske rive pou m al travay. Pa bliye gen videyo mwen filme yo nan menm jou. Sa vle di ke mwen filme de twa videyo nan menm jou epi apre sa mwen edit yo. Ok? Ok! So, lè ou fenk vini Kanada, ki sa ou dwe konnen lè ou fenk vini Kanada? Premye bagay, premye konsèy mwen toujou bay yon moun lè ou fenk vini Kanada, se Pran chimen lekòl. Ok? Si w se yon moun ki poko fini high school ou, al fini high school ou. Si w se yon moun ki bezwen pale fransè, ou bezwen pale anglè, al fè sa. E pi travay. Dezyèm bagay, pa gate kredi nou. Ok? Pa gate kredi nou. Mwen menm k ap pale avè nou an la, m pa gen yon bon kredi. M ap tou di nou sa. M fè yon pakèt erè lè m fenk vini Kanada e si m te ka retounen pou m efase erè sa yo, m t ap fè yo men mwen aranje yo. Mwen pran de seri de antant, aranje yo. Lè m di nou mwen fè erè, sa vle di ke pa gate kredi nou. Paske kredi nou li vrèman enpòtan lè nou fenk move nan yon peyi. Pou nou achte kay, pou nou achte machin, pou nou fè de seri de bagay, n ap bezwen kredi. E si nou pa gen kredi, Nou pa ka fè sa yo nan Canada. Twazyèm bagay, e pa m vle w konnen non, m vle w fè lè w vin nan Canada. Pa pran pòz gran fanm ou. Ok, le fè ke, e pa sèl Canada, nan nenpòt peyi lè w fèk rive. Le fè ke w wè entèl te vwayaje, li gentan ap viv nan gran kay, ou menm tou ou gen foli. Men entèl li menm, li gendwa gen lajan pou l viv ladan l. Men ou menm, èske w gen lajan pou w viv ladan l? Pa pran pòz al nan tilitutu, zuzu, al nan lwe gwo kay ou pa ka peye, epi kounya pou y ap nan mete w deyò nan kay oubyen pou y ap voye non w nan kredi. Pa fè bagay sa yo lè nou fenk vin Kanada. Reziye nou pou yon ti kay 600 dola, 700 dola, menm si se ta yon chanm, depi w ka viv ladan l pou ennan annatandan ke ou jwenn yon bon travay, fè l. M konseye w, w ap di m mèsi pi devan. Men depi ou wè yon nèg pantan, se nan achte gwo machin, ou gen kredi, ou pral nan achte gwo machin ou, kounye a ou nan fè 2 djòb, ou pa ka al lekòl, wap fè 2 djòb, ou pa ka fè anyen pou peye, men poutan ou te gen dwa al lekòl, wap fè yon ti djòb, ou gen yon ti kote pou viv, ou fè tout sa ou gen pou fè. Moun nan te bezwen konnen èske kay chè. Sa depan de ki kote ou rete nan Kanada a. Montréal gen yon pakèt kote kay pa chè ditou ditou wap jwenn yon ti kote pou abite pou viv ki pa chè an atandan ke ou ka fè yon bèl bagay humm Alberta kay yo vrèman chè mwen te la deja Alberta Edmonton humm sou konseye paske pa bliye salè minimum nan se 16 dola m kwè 15, 16 dola sa depan gen djòb ki sa tou. Sa vle di ke toutotan salè lan li menm li ho se toutotan ke kay yo ho. Toronto ankò, si w pa gen bon bwayen nan men w, ou pa ka viv kote sa yo. Kote m ye a la, se Saskatchewan, kay yo pa vrèman chè. Paske ou sou salè minimòm. Men, si w gon bon djòb nan men w, w ap travay, ou pa travay sou salè minimòm. So, ou ka peye ti kay ou. Kote m ye a la, m pa bezwen di nou pri kay m ap peye an. Men li vivab. E mwen happy avèk li. E mwen ka di nou mwen save lajan. Mwen marenaj mwen nou gen pwojè pou nou achte yon bèl ti kay. Sa vle di ke nou viv nan yon bèl ti apateman, nou ka peye, nou ka save lajan, nou ka, si nou anvi soti deyò a la, nou kapab. Men ane 2021 m pat kapab fè sa yo. Paske defwa m konn ap peye 1500, 1200 dola kay pou kont mwen avèk tout bagay ki enkli. Lè lòt moun nan pa genyen l oubyen. So li te vrèman di. Men lè w jwenn yon ti kay kote ke 2 moun ka peye rezonab, pou ki rezon m pa al abite nan yon gwo kondo? Paske m vle sev lajan. M vle sev lajan pou m achte yon kay at lis. M pa ka ap travay, travay, travay nan Kanada pou m pa janm reyalize anyen nan vi m. Li pa bon konsa. Ok? E sitou ou konnen, nou menm ki fè pati de la kominote LGBT, nou renmen avanse nan lavi. Nou pa renmen komsi fè moun wè men nou renmen travay e wè siksè an. Ok nou renmen wè siksè de sa nou fè an. Nou renmen travay di an menm tan pou nou pote bon rezilta. So se sak fè nan kay mwen abite an la li vreman, map kite nou devine, li vreman pa chè. Li vreman pa chè. E pi kote m rete an se santral ki preske peye tout bagay pou m. Jis peye entènèt avèk elektrisite. Vwala ankò, nou genyen, nou genyen 10 ka 11 etidyan. Ok! Bon nouvèl mwen te genyen pou nou an guys, mwen ap tounen lekòl. Next, um, lendi kap vini se ap premye jou lekòl mwen. Pou moun ki pa konnen Fritz Love, Fritz Love son moun ki renmen lekòl. M gen dwa pa gen opòtinite kòm si pou m te vrèman fè sa m te toujou anvi fè. Emm, lè m te Monreyal, mwen te pran kou nursing, ki se enfimyè, mwen te nan kou enfimyè, mwen pa t rete, mwen pa t vrèman, mwen pa vrèman gen pasyon pou travay lopital, mwen pa konnen men mwen pa vrèman gen pasyon pou sa. Mwen te nan kou nursing, ok, enfimyè la mwen pa t fini li. Men mwen ka travay avèk ti granmoun. Lè m di m ka travay avèk ti granmoun, tankou yo rele yo prepoze o benefisyè, m pa konn kòman yo rele yo an anglè. Tankou lè w al travay avèk ti granmoun yo, m gen diplòm pou sa, mwen jis pa renmen l, m jis pa travay ladan l. Ok? M ap tounen lekòl. Kote mwen demenaje an timoun, se nan yon vil kote ke yo pale anglè. Nou konnen depi ou pale fransè ou pat janm grandi nan vil ki pale anglè fòk ou kounya al nan al nan klas pou aprann pale anglè ok but guys mwen chwazi 2 kou mwen te nan lis datant depi 3 mwa m tap tann lekòl sa rele m timoun li vrèman difisil paske son son se kòm yon campus Se kòm yon dezyèm inivèsite li bò isi an. Gon inivèsite bò isit la but li menm li vini an dezyèm pozisyon. Li vrèman difisil pou yo pran w nan lekòl sa timoun. E sa k fè m di nou tout sa w ap fè mete Bondye ladan l. Mete Bondye ladanl mwen menm nou mèt dim sa nou vle yes mwen lesbyèn men mwen kwè nan Bondye pa gen anyen mwen mande Bondye pa gen anyen mwen vle mwen priye pou li Bondye pa fèm genyenl Bondye toujou fèm genyenl humm e wap toujou tande tout moun di sa wi nou lesbyèn se vre men nou kwè nan Bondye Bondye toujou beni nou. Ok li toujou beni nou. So mwen te an lis datant 3 mwa m di oh mon Dieu lekòl pral reouvri an septanm moun yo pa janm rele m bagay sa yo m ta vle kòmanse lekòl pou moun ki bezwen konnen kisa m pral aprann so gen yon seri de bagay ou bezwen aprann ou bezwen anglè mwen gentan fini 2 klas but klas sa yo mwen te pran yo anliy. Kounye a mwen pral pran dènye klas ki pi gwo an nan anglè a pou mwen kapab paske mwen bezwen ale nan business management ok mwen gentan enskri ladanl tout bagay se jis anglè a yap tann nan menm epi poum franchi mwen ap panse avèk business management nan oubyen asistant medikal oubyen asistant dantis so mwen gen dwa fini yonn yonn yonn epi mwen pran lòt bòt Bon ou konnen. Sa mwen wè ki fèm pi byen an kap fini pi vit lan, mwen panse se asistant medikal, asistant dentist lan yo pran 1 an, mwen panse map fè yo avan. Timoun depi ou jèn ou ka al lekòl, ou gen opòtinite epi bon lòt bagay map di moun ki fenk vini Kanada, lèw se kanadyèn oubyen ou gen rezidans ou pa peye Kòmsi lè m di gen, nan, kote m ye an la, Monreyal, mwen te pran loan lè m te nan nursing, mwen te pran kòmsi yo te peye lekòl lan pou ou apre pou ranbouse l. Men bò isit lan, gen de seri de kou w ap pran, lefè ke ou se rezidan pèmanan, ou pa peye, se gratui. Ou pa peye yon goud. Epi lè fini pa bliye m gon full time job lekòl lan se maten li ye li maten epi m travay apremidi so m pa vrèman bezwen yon prè pou m al lekòl so m jis al lekòl timoun se nouvèl sa m gen pou nou kè m tèlman kontan m pa ka tann pou m vlog pou nou premye jou lekòl pou m moutre nou kòman m abiye kòman m pral ye pou m moutre nou lekòl lan tout bagay sa yo so m panse m pral fon bon dezan lekòl men Se ap pou yon bon bagay paske m pap fè tout vi m kòm Customer Service Manager nan Walmart. Pou mwen menm Walmart pa yon karyè, pou mwen menm Walmart se yon kote ke ou kapab jis travay an atandan, jis an atandan ke ou gen yon bon karyè nan men w, ou gen yon bon job nan men w. Se sa k fè mwen toujou kenbe Walmart paske li bon pou mwen tou lè ou ka chanje lè ou vle pou al lekòl. So m panse ke li bon pou mwen. So yes guys, mwen pral lekòl. Se nouvèl sa m te gen pou nou guys. Map tounen lekòl Lundi kap 22 se ap premye jou lekòl mwen an klas mwen gen 2 jou an klas 3 jou online so map vlog pou nou ok so yes map tounen lekòl map fini avèk dènye klas anglè an epi apre sa pou mwen ale nan kou sa yo mwen di w lan mwen gen chwa pou m chwazi yonn nan yo fè yonn nan yo avan paske yo vrèman kout yes so yes Toutotan wap viv, ou kapab fè de seri de bagay pou reyisi nan vi an, se fèl. Toutotan ke ou kapab fè al lekòl aprann plizyè bagay, fèl. E mwen vrèman kontan nan moman an, paske mwen wè tout moun mwen te konn pale avè yo, ke se swa m pale avè yo, ke se swa mwen pa pale avè yo ankò, mwen wè yap avanse, yap fè yon bagay pou lavi yo timoun. Se pa sèlman chita sou YouTube, chita sou rezo sosyon epi pa avanse, pa ale nan afè moun, non! Fè yon bagay pou nou reyisi demen tou. Ok mwen konseye tout moun fè yon bagay pou nou reyisi nan vi nou de men kap bon pou nou kap itil nou wi tiktok video bon youtube video bon but fòk ou gen mwayen paske youtube lan li pa lò fenk kòmanse sou youtube li pa vrèman peye mwen menm m paka rete sèlman sou responsabilite youtube youtube poko vrèman peye mwen menm m poko gen lajan nan youtube ditou tiktok se menm jan Instagram se menm jan, sa vle di ke se travay mwen, se lekòl mwen pou m fokis avèk, ya! So se yo m genyen pou le moman, se yo menm mwen pran. So yes mes amours, m ap tounen lekòl next weekend k ap vini, mwen tèlman kontan m pa ka tann paske jou timoun lekòl sa, li pa fasil pou yo pran ladan l. Mwen te an lis datant pandan 3 mwa, prèske 4 mwa. Li pa fasil timoun, li pa fasil, li pa fasil, li pa fasil. Men m wè yo pranm ladanl m di waw Bondye gran. E poum di nou se menm lekòl sa se ladanl ou fini anglè a epi se ladanl ou tou enskri pou ka aprann sa w vle aprann nan. Epi menm lekòl sa yo tou ede w chèche yon bon djòb m kwè asistant medikal ou ka nan 27, 28 dola de lè, 25, 26 dola. M panse asistant dentist lan si wal travay nan private bagay kote ki gen bagay doktè dentist yo ou gen dwa nan 24 25 dola de lè so m panse ke viv nan yon peyi ki salè minimum pou wap touche yon bon kob se kèlke choz se sak fèm di nou prefe ou gon diplom nan men w tou rete nan vi nan salè minimum so mwen menm mennaj mwen aktyèlman la li gon degree nan inivèsite lap travay li nan yon gwo job. Nap travay, m pa fout avèk gou. Si nou konprann, nap travay avèk gou. So li gon bèl djòb. So li menm lap pouse m. Li pa, li pa kòm si, sa m renmen lè w nan relasyon, fòk ou jwenn moun ki vle pouse w. Kòm si pa chèche moun ki vle mete w anfas ou. Tankou le fè ke moun nan ap fè 30 dola de lè, 40 dola de lè, ou byen nenpòt lajan lap fè an, lap gade w minim, tankou gen moun kap, ki pap vle w ankò. Men gen moun ki jis vle yo pa kè nenpòt lajan yo ye an nenpòt gwo djòb yo ladanl lan yo jis vle ede w yo jis vle pouse w tou ou menm so se sa mennaj mwen an fè e ke mwen pat janm jwenn li nan men pèsòn lòt moun bon li menm di m bebe si w vle w pa menm bezwen al travay jis pran lekòl ou full time everything is fine map peye tout bagay but mwen menm ou konnen fi nou renmen makiye nou renmen achte So m jis prefere gade full time job mwen, met grenn nan bounda m pou m fè sa m gen pou m fè, met grenn nan bounda m pou m travay, pou m pase klas yo, pase, pase. Epi lòt semèn nan la cheri n ap wè bèl ti inifòm mwen nan sou mwen, bèl ti inifòm mwen lopital, m pral travay, ou byen abiye avèk, ou konprann, nan biznis. So, m eksite. Ok, m pa ka tann, paske s on bon nouvèl li ye. Jan m di nou an, sa gen dezan. Men ki fè m pa t janm vrèman reyalize bagay sa yo, nou konnen m te fè aksidan nan pye, m pa t ka mache, pye sa toujou ap ban m pwoblèm, men ane sa, nan non Jezi, li pa p kanpe m sou okenn pwojè lekòl, li pa p kanpe m sou okenn pwojè mwen genyen, tout bagay ap reyisi nan non Jezi. Ok? So guys, m pral prepare m pou m al travay, mwen panse n ap jwenn videyo sa yo nan jou k ap vini yo. So rete branche guys. Mèsi paske nou abone, mèsi paske nou like, mèsi avèk nou tout ki toujou la. Ok, so nenpòt sa w bezwen fè nan vi an, kwè, lite, travay, epi l ap reyisi. Ok, pa okipe bouch moun, pa okipe pèsòn moun ki di w pa ka reyalize pwojè w, pa ka reyalize rèv ou, tout sa w vle depi w travay ou goumen pou li, l ap reyalize. Ok mes amours so rete branche nan next video map poste pou nou mwen konnen chanel lan pap mache jan poul mache paske m paka fè prank m pa poste mennaj mwen sou YouTube m pa poste okenn bòt si se video sa yo m kapab fè menm si yo gen 5 view menm si yo gen 6 view depi yo ka itil moun depi yo ka pote yon bagay nan lavi nou map toujou pote yo pou nou. Ok m di nou sa. Prenk ou pa prenk, prenk ou pa prenk depi youtube ou ne pou l grandi, li ne pou l evolye, l ap evolye. Ok mes amour. So m renmen nou anpil. Mèsi pou love nou, mèsi pou apresyasyon nou. Kè m kontan ti moun. Bondye ap fè anpil travay nan lavi m. Paske tout moun ki konnen, konnen 2021 an pa t bon pou mwen. Men yon sèl kou Bondye beni 2022 an pil benediksyon an pil gras ap tonbe nan la vim ok guys mèsi mwen men nou nan pwen nan yon next video bye.